lontan m te konn wè anpil gwo diskisyon antre nou. M wè Claude Joseph vin la, li pale byen de pitit Desalin e l repete ke nan plizyè kote nan peyi a nou manifeste kotakot ansanm e m wè w vin la tou, m wè w tann lamen avè l. Di mwen non, èske nou dyaloge e nan diferan nivo avèk plizyè diferan e gwoupman politik ki pa fòseman nan menm kan politik avè w?
E pa sèlman Fernanda Cime, se tout moun nèt ki sou tèren Moïse Jean Pierre Fanny Pascal, tout moun.
Lè w di tout moun, fò w reponn mwen presizeman, mwen te bay jounalis yo reponn sa, m gon chans m pa jounalis, èske w pale avèk Guy Philippe? Repons lan bon pou mwen wi, m bezyen konnen, repons lan se wi ou non l ye, mwen m pa jounalis, m ka repoze kesyon m nan 4 fwa, èske w pale avèk Guy Philippe?
Fernando, m pale ak tout moun nèt prèske. Pa gen pwoblèm, Guy Philippe li nan tout moun yo?
Tande byen, tande byen sa m di w. M di w m pale avèk tout moun nèt prèske. Tout moun nèt prèske. Sa vle di prèske a gen kèk ki m pa fin konnen.
Sa vle di, nou pale ak tout. Fènando ban m di, ban m di pou w pi konprann. Tout moun rele k ap fè moun vann dan peyi a. M pran telefòn m rele yo. O, donk ou rele Guy Philippe tou. Dakò, m konprann. Ou rele Guy Philippe tou. M konprann. Ou di tout moun k ap fè mouvman yo. Tande, tande.
Tande, tande. M di gade non mesye. Nou pral mouri tankou se idyo. E m son deklarasyon. Gwo ansyen prezidan ki gen ti pwoblèm avè m. O wap pale de Jean-Bertrand Aristide, m ka site non mwen menm. E vye moun mwen, m pale avè l tou. E vye moun mwen. E mwen menm tou si l te fè bon bagay, m padone l. Moman an mande pou n fè yon veritab fwon komen. M di l, gade sa k ap pase la. Kay kòmande Pou n kapab chanje konstitisyon. Alò si se vre w fè sa map di w grandi anpil, men map di w Aristid ke m pale tou grandi anpil tou nan politik. Sè ta di laj kapab amene rezon, anpil anpil fwa laj kapab amene rezon, m di sa plizyè fwa, petèt ke se pa an piblik konsa m di l devan w, mwen di si w te gen soutyen Aristid, ou tap prezidan Ayiti nan dènye eleksyon anvan an o lye de Maryse Narcisse, alò m di sa plizyè fwa fanatik ou tankou Junior Dion Asma Xfle tout nèg sa yo konn koze sa e mwen di sa souvan alò e laj amèn la rezon mon chè e si w kapab e si w kapab e jwenn on akò avèk Aristide se vrèman on bèl kou politik ke lap ye pou ou pèsonèlman pa pou Aristide fòseman non pou ou sitou ou mèt pale. Ekoute,
depi lè m sòti nan peyi Rwanda m ta wè Paul Kagame yo mennen m nan zòn kote yo te antere yon milyon senk san mil moun ki te mouri yo mennen m vizite mize vye rad vye baton manchèt ki te fè masak yo, ki te fè jenosid lan, e yo pale m kòman yo ini yo pandan jenosid lan ki fè Wannda rive nan nivo l ye la a. Mwen menm, depi lè m antre Ayiti, m di, kèlkeswa moun ki fè m yon bagay, m padone l. E si m te fè yon moun yon bagay tou, m mande l padon, paske m ap gade yon bagay k ap vini sou nou, Fènando. Yo pral pran tout tè peyi an. Yo pral fin ti ayisyen yo pral mete nou deyò. Yon moun ki pa wè sa ou nan erè. Kisak pase ki Greda de mouvman an? Mouvman tap lan deja wi. Anpil fwa loksidan sistèm nan. Alò Moy 7 minit ou an epuize la vrèman se de repons 30 segond pou banm pa yo te gen 7 minit ou epi ou pase sou tout nèt Moy si Ariel pa ale 7 fevriye Eske pitit Desalin ap toujou kontinye a mouvman yo jan sa ye kounya e eske ou menm wap toujou mobilize nan lari a?
Men sa nou di, men sa nou di, nou di non sèlman avan septanvye, depi 4 fevriye nou te di Ariel Henry pa gen dwa ret dòmi e se nan 4 fevriye.
Alò m pa konnen si e pwoblèm dòmi l genyen men lap koute w kounya w mèt pale. Ou met pale men 30 segond, 30 segond, lap koute w kounye a. M pa konn se pwoblèm dòmi non. Ou konnen fò m fè blag mwen. Se pa sè Ariel Henry.
Fernando, depi nou pase septenvri Ariel Henry pa ale. Men se bank yo. Mwen di w Ariel Henry ap koute w, ou met pale avè l dirèkteman, m di w lap koute w.
Yo pap janm gen dòmi non. Ariel Henry pap janm gen dòmi non. Se premye fwa m mande pou yo trake Ariel Henry konsa. Pase m wè lavi nou Lavni nou an danje ou wè sak pase Ariel Henry ye ou wè sak pasel otomatikman li andan primati lan le fè ke foul la yo kanpe devan primati lan e sa ti yo vle kraze baraj ki te egziste pou anpeche moun yo travè antre nan espas la. Lapolis oblije bonbade tout moun pou fè Ariel Henry kouri e popilasyon kenbe Ariel Henry. Men gen anpil moun ki di Ariel Henry se te zanmi w, se te alye w. Gen anpil moun ki opoze w ki te lanse akizasyon sa kont ou. Yo di w te nan pouvwa Ariel Henry a, yo di w te menm gen minis. Yo di Ariel e bon zanmi w Ariel te ye. Se sa anpil moun akize w.
Non, men ki viktwa nou fè la jodi a. Loksidan avèk gouvèneman an, avèk laboujwazi. Yo panse avèk yon slogan. Yo panse avèk nenpòt kisa yo di, sa ka destabilize mouvman n ap mennen. Yo te fè l pandan mwa pase yo. Men jodi a yo pa kapab epi tou fèt anndan w. On moun tankou wè ou, ou konnen byen, nou moun degoch yo, lè n ap mennen mouvman kont loksidan oubyen kont sistèm ekonomik yo, yo p ap ka di nou nan koripsyon, yo p ap ka di nou nan zam, yo p ap ka di nou nan dwòg, yo p ap ka di nou bay minisyon nan katye popilè, yo p ap ka di nou nan lajan ODA, yo p ap ka di nou nan lajan Wawafò Petro Karibe, men, y ap toujou chèche bagay yo pa ka wè, moun pa ka wè, pou yo destabilize nou. Premye moun ki fè mouvman kont gouvènman nan peyi a se nou wi Moyiz Janchal. e depi 22 out 2022 m pa ko bliye nou te kanpe pandan 3 mwa okontrè se loksidan ki aji nan mache nou preske dewoute yo yo kreye yon kondisyon pou yo di tout ayisyen kite peyi a vin lakay yo kòm nou pa ka ba moun yo kòb nou pa ka ba yo manje nou pa ka ba yo travay nou kite moun yo ale, paske nou pa t ka kanpe devan plizyè santèn milye moun ki t ap fè paspò, fò n te kite moun yo ale. Jodi a, Fernando. Enben, fò n bay lòt moun yo chans yo, Vava, fò m kite w konkli, fò w bay lòt moun yo chans yo.